Euh, n ap kontinye avèk, n ap kontinye avèk, avèk euh, kou toujou sou chapit euh, L'importance du foie dans le maintien d'une bonne santé. Donk, nou te gade nan senkyèm pati an, Maladi ki rele siwoz epatik lan la a kounye a nou pral gade ansanm maladi ki rele steyatoz epatik donk nou te pale de steyatoz lan avan yè lè n t ap elabore sou de twa kesyon ke n te poze sou afè diferant maladi ki ka atenn fwa a men la a kounye a nou pral gade de manyè bokou pli detaye plizoumwen detaye ki sa yo rele steyatoz epatik lan donk steyatoz epatik lan donk ki sa li ye li menm se yo di ke se.

Ok donk sa ki vin fè ke yo di ke sa se reyaksyon ki pi frekant de agresyon epatik. Sa vle di ki sa? Sa vle di maladi sa ki rele steyatoz epatik la jeneralman se maladi ki pi frekan ok nan maladi ki kapab atenn fwa a. Ok men nan kòman maladi sa fè vin chita?

2 e sa k fè yo di gen steatos epatik alkowolik, gen steatos epatik non-alkowolik. La a, n ap gade prensipalman steatos epatik non-alkowolik lan ki di li menm patikilyèman a sa yo rele akimilasyon de grès la. Donk, yo di ke nòmalman, nou konnen ke fwa nan diferant fonksyon ke nou te di fwa te genyen an, donk nou te wè ke fwa te genyen youn nan fonksyon yo se te pou fè regularizasyon gress yo ok nou te fè normalman regulasyon gress yo ki jeneralman soti nan aliman nan dijesyon aliman ou byen nan aliman ki fin dijere yo ki libere nan san a pati de e ki pral tonbe ki libere nan san e ki pral tonbe nan sa yo rele tisi e ki libere nan san a pati de sa yo rele spesyalman tisi adipe yo. Ok. Donk e. Jeneralman, koman ou kapab fè konnen ou moun genyen steatoz epatik? Koman ou kapab fè konnen yon moun genyen steatoz epatik? Donk sa vle di nou, anvan menm nou, anvan menm nou pale de sa ou rele e manifestasyon klinik, sa vle di ki sa moun sa genyen kòm siy. Ok. Men pa bliye ke nou ap gade. Espesifikman a rapò nitrisyonèl, rapò nitrisyonèl de maladi, sa vle di ki konpòteman alimantè ou genyen, se konpòteman alimantè ke ou genyen, lè m di ke ou genyen an, nenpòt ki moun ki gen maladi an, ki vin pèmèt ke moun sa a vin genyen maladi ki rele steyatoz epatik la. Se konpòteman alimantè moun nan genyen, ki vin pèmèt ke moun sa a genyen maladi yo rele steyatoz epatik la. Men nan ki sa k ap manifeste klinikman lakay moun sa a? Premyèman, moun sa a, yo di ke jeneralman moun sa a se se egzamen paraklinik, egzamen paraklinik la vle di ke se egzamen yo voye moun nan fè nan laboratwa, donk paske tou senpleman. Yon moun ki genyen Yon moun ki genyen Esteatozis epatik la Donk lò Si w ba l fè yon radyografi Pa egzanp Donk w ap wè ke moun nan li genyen ogmantasyon de volim di fwa li Donk li ou ka wè l nan klinik tou Men nan klinik lan fòk, men lè n di klinik lan, klinik lan vle di ke se sa medsen an, se sa, se sa pèsonèl de sante a li menm li genyen kòm konesans, sa l te etidye, pa egzanp nou menm la k ap suiv kou nitrisyon an, donk nan ti konesans ke nou pran, men gen de bagay, gen de, gen de, gen de konklizyon ke nou ka fè apati de yon moun ki vin kote nou, ki di nou ke li konsome anpil alkòl, Yo konsome konsome alkòl la lè w gade je moun nan li jone, ou wè moun nan di w li gen zòn bò dwat li la kap ki toujou ap fè l mal donk ou ka konkli avèk yon siwoz. Men kisa ki fè kisa ki fè ou gen kisa ki fè ou ka fè sa a se paske ou te gen konesans ou te gen prereki yo se menm bagay la Donk lèw di egzamen klinik pou nou zot medsen sa vle di ke se ansanm denfòmasyon ke nou te genyen avan ke nou ta nou ta aprann lè nou tap etidye ou byen nou aprann nan liv donk san nou pa bezwen voye moun nan fè egzamen paraklinik epi egzamen tou lè nou fè egzamen nou menm egzamen pa nou yo kòmsi swa nou jan nou gade moun nan ou byen kestyon ke nou poze jan moun nan reponn. oubyen lè w depoze stetoskòp la sou moun nan, enfòmasyon w resevwa, oubyen lè w palpe l, yon zòn, enfòmasyon w resevwa. Donk tout sa yo vin fè ou genyen yon dyagnostik, men yon dyagnostik ke yo rele dyagnostik klinik. Donk pou nou tounen, kòman nou kapab wè moun nan gen esteyatroz epatik lan? Donk premyèman, nou di egzamen e rezilta a oubyen konklizyon an, li nòmalman paraklinik. Ok, sa vle di egzamen ou voye moun al fè, men nou di tou li kapab klinik. Li kapab klinik men fòk moun, fòk medsen konsiltan fòk li gen, fòk li trè pwentu nan, nan egz, nan, nan egzamen fizik ke lap fè a. Donk, moun sa, yo di ke fwa l ap ogmante de volim, men jeneralman, yon moun ki gen steyatoz epatik ki non alkowolik, fwa ogmante de volim men fwa pa doulourez. Ok li pa douloure sa vle di li yo di bagay sa rele yo di bagay lan yo di li aseptomatik aseptomatik lan sa vle di ke moun sa li pa gen oken senptom ke li prezante li pa gen doulè li pa gen reflux gastro-esophagean li pa gen anyen ke li prezante men sof ke fwa l jis ogmante de volim men la la se spesyalman nan 2 a 3 premyè semèn ke moun nan gen maladi sa ok eee. Men yo di dèfwa, sa se jeneralman, men yo di dèfwa, moun nan ka gen yon lejè doulè, lejè doulè, e sitou nan stad ki plis avanse yo, moun nan ka gen yon lejè doulè o nivo de ipokondwa. Ipokondwa, nou te di sa deja, se zòn nan kaj torasik lan kote ke fwa a twouve l lan. Ok, se sa ki ipokondwa. Donk, e lòt bagay moun nan ka genyen, vle di moun nan tou, sa e, sa a se nan stad ki pi avanse, nap repete ankò, se nan stad ki pi avanse. O debi, moun nan li pa gen oken senptom ke l prezante. Sa vle di li asenptomatik. Fwa ogmante de volim, se vre. Men li pa bay doulè. Li pa bay doulè. Ok? Donk, nan stad bokou plis avanse, moun nan ap gen yon doulè nan ipokondwa e l ap gen zye l ki joun. Zye joun, jeneralman, depi nou wè yon moun, nou wè moun avèk zye joun. Zye joun nan se espesyalman pati ki ta dwe blan an. Sa yo rele sklewotik lan. Si nou wè li joun.

Ok zye li ikterik. Ok donk defwa konn gen moun ki konnen ki konn gen steatoz epatik lan epi moun nan rive li menm mouri akoz de pwoblèm sa san ke li pa janm janm janm santi oken sentom san ke li pa janm santi oken sentom epi li rive mouri se defwa se yon egzamen se yon Se yon se yon on on on on on se yon bi se yon on on on se yon medsen lejis ki li menm dèfwa ki kapab fè e revele e e e e e fè dyagnostik pòsmòtèm nan ok donk si nou te di ke

Li ka toujou trete men li pap geri. Lap jis gen trètman, sèten trètman palyatif. Ok? Alòske lè maladi an revèsib, maladi revèsib lan vle di, moun nan ka li jodi an, kounye a li malad, epi apre sa, li vin pran, li vin pran, li vini pran medikaman, li pran, e, e, e, e, li respekte konsiy medsen, konsèy medsen, donk, e, li fè egzamen l yo a tan,

Siroz epatik lan se yon maladi revèsib ok e jeneralman an plis de revèsiblite yo di se yon maladi tou ki benin sa vle di se pa yon maladi ki ta dwe koze lanmò ou ok donk se pa yon maladi ki ta dwe koze lanmò ou donk pa bliye ke maladi sa li menm li di spesifikman avèk yon konsomasyon de grès e sitou de grès ki derive de friture yo ok donk nou manje fritay moun nan li menm li pran menm lwil la li itilize li pran 5 fwa 6 fwa ok e nou menm wal achte fritay lan donk grès sa se grès ki pral deranje w li ka menm pote sèten maladi lakay ou ok. Donk, ki sa yo fè jeneralman nan ka yon moun ki gen steatoz epatik? Donk, nou di ke maladi an li revèsib, sa vle di ke maladi an trete, men yo di ke pa gen yon trètman espesifik, pa gen yon kòm si yon trètman pou ta di w ap trete pwoblèm sa a menm dirèkteman. Sa w trete, ou trete koz lan. Pa bliye nou te di genyen.

ale pou elimine kantite grès ke l genyen nan òganism li an e pou mande l pou li pou li pou li pou li kapab fè anpil egzèsis fizik epi pou li redui nan kantite grès ke li konn abitye pran e dèfwa gen sèten medsen ki konn ajoute anplis de sa yo konn ajoute on bagay yo rele steroyid ok. Donk yo ba ou steroid anabolizan ok ki sa sa nan ki bi nan ki bi se nan bi tou senpleman pou yo kapab e pèmèt liberasyon de sa de tip de grès yon tip de grès ki nan fwa espesifik yo rele trigliserid epatik ok men sa jeneralman se pa li pa li pa yon bagay ki se pa yon bagay ki vreman itilize donk yo di yo di ke sa yo itilize l nan rar rar ka. Ok yo itilize l nan rar ka. Ok e donk nou ap reprann nap fon ti kas rezime sou afè esteyatoz epatik lan pou nou fini avèk pati sa. Donk nou di esteyatoz epatik lan se yon akimilasyon de grès o nivo di fwa, o nivo de selil epatik yo, sa vle di selil fwa yo. Mennan nou di ke li menm. E nòmalman grès yo, yo di yo obsève sa nan anviwon 25 pousan popilasyon an jeneralman. Yo di ke grès yo se yo menm yo se tip de yo se tip de sibstans ki bokou plis agresif pou fwa. Donk yo di ke si akimilasyon grès la li trè enpòtan, donk fwa li menm li pral ogmante de volim, fwa ap vin pi gwo.